Bonjou bonswa tout moun depandaman de lè ou pral gade video sa bon aktyèlman la nou retwouve nou sou plas dam tibiwon kote ke n avèk yon ansyen nou pral fon ti pale avèk li nou pral tande kèk bagay ke n pat konnen de vil la tou sa nou pral fè ti pale avèk bonjou mesye e. Robert se sa? Wi bonjou. Mèt la kòman w ye? M pa pi mal non. E kòman kòman aktivite yo
kòman aktivite yo ye nan vila la? Ebyen aktivite yo ou konnen nou la alò pa egzanp m pa konnen pou lòt moun men mwen menm aktivite pa m se pwofesè mwen ye kòm pwofesè ansyen m toujou fè travay mwen. Ok depi m leve nan vi la e m tout an wè w antan ke pwofesè ou tout an ap ansenye timoun yo sa fè plizyè jenerasyon ou tout an ap ba yo pen kotidyen kòman kòman kòman aktivite sa ye depi depi depi an ki ane ou kòmanse aktivite sa mèt la. Bon nou kòmanse aktivite sa depi depi 76 aprè sètifika mwen se ansèyman map fè, men m tap travay avèk yon direktè, m fè 5 an ansanm avèl, pandan m fè 5 an, bon lekòl la vin kraze, se mwen menm ki ta fonksyone, bay timoun kay mwen nan lekòl Fatima, 5 an, li vin pa isit ankò, li vin desede, konsa li remèt mwen lekòl la, epi 81, m fè lekòl la pou kòm, epi m fè enskripsyon timoun yo, m toujou kenbe menm rit la, m mennen timoun kay mè, Epi aprè mwen m sa aprè 5 an ki vle di ke 81 m fondel pou kòm. Pou kòm nan m pran pwofesè epi nap travay an fonksyon epi menm kote a tou. Epi pati de 81 an vin rive vin rive nan epòk epòk Micky vin prezidan, epi menm kote a tou, li vin fè lekòl gratis, mwen vin pa gen mwayen pou m peye pwofesè yo, epi m tou, m tou lage sa.
Men a menm kote a tou, epi mwen, pandan ke misye vin prezidan, konsa lekòl la vin kraze an 2010. Mwen menm, m tou kanpe m fè 2 zan. Pandan m kanpe m fè 2 zan, pa an fonksyon, gen yon moun lotbò ki te konnen kòman m te konn ap fonksyone, li rele m, li di m lekòl la pa ka kraze konsa, nou te konn bay bon sèvis nan komin nan, avèk paran yo, ni pou timoun yo tou. Alò, li di m ouvri lekòl la, ouvri l sou kont li, l ap voye kòb, alò, avèk yon lòt kòlèg, yon lòt mèt yo rele mèt Janklod, konsa li di m ke m ap direkte lekòl ansanm avè l, pou n te pran pwofesè m te genyen yo kòm ansyen yo. poun pou yo kontinye lekòl la a no jou. Ok mèt la kisak te pral pouse w e antre nan nan afè lekòl pou al nan anseyan eske son bagay ke ou te renmen depi piti oubyen se se kisak pouse w. Ok men sak fè ke m te m vin nan ansèyman ou konnen lontan paran yo pat gen mwayen sifizaman pou te pèmèt ou avanse fè klas Supérieur. Konsa menm kou ta nou, m fin fè sètifika an Zeno an 76, nan jen 76, epi nan oktòb 76, m al nan yon ti kolèj avèk yon nèg, epi menm kou ta tou, l ap peye m ti monnen, m vin bon, menm kote m vin fò, epi nou la, nou la, nou la, m fin an 76, epi 81, Kounye a li lekòl pa l la vin kraze, kounye a mwen menm m te touye, m kenbe l pou kò m epi m pran pwofesè m ap travay. Ok. E lekòl la kòmanse nan ki klas? Lekòl pa w la. Lekòl la kòmanse nan preskolè. E li rive nan ki klas? Bon, a sèt epòk lè m t ap fè l pou kò m nan, m pa t gen mwayen pou m te pran pwofesè pou m te fè l, m te rive nan lontan ou konnen lekòl la te tradisyonèl, se kounye a l fondamantal, lè sa a m rive nan elemantè 2. Elemantè 2 a m voye lòt elèv yo la m vin prepare yo nan lòt kolèj al fè sètifika yo pandan dezan. Men kounye a pandan ke m vin ap sèvi avèk moun nan, kounye a la vin gen klas de preskolè a sizyèm ane. E kòman, kòman, èske, èske lekòl la rantab? Èske pwofesè yo satisfè avèk salè ke y ap touche a? Ebyen, pa egzanp, yo fase moun k ap fè l la, ki vle di se yon zèv l ap fè, alò yo sèt oblije antre nan konsansis, nan konsyans ke menm jan moun nan ap fè zèv la, menm si sa pou yo ta jwenn nan e pa li menm, apre yo aprann kominote a sèvis tou, menm jan tankou li menm.
E mèt la e pandan tout pakou ke wap viv an tibiwon kisa kisa ou renmen nan vil la e kisa tou ou twouve ki pa ki pa ki pa nan sans ou tou pandan tout pakou ou. Bon mwen menm tout pakou yo ki vle di ke pandan se tan ansèyman son bagay mwen renmen anpil e sak fè mwen fèl men pafwa epa yon benefis yon garanti ke ou jwenn ladan. e tou sa m wè tou paske ou nan vil la pa gen anyen ki pou fè alò sèt oblije ou fèl men pou yon bagay ki ki pwospere tou jwenn yon avantay ladan paske m renmen sa anpil ansèyman epi avèk timoun yo demen si Dye ve pou yo ka pou yo ka demen sa ou te fè men yon plant ou plante epi men rekòt ou tou. Ki pi gwo ki pi gwo dekourajman ou jwenn nan ansèyman pandan tout tan ke w ap anseye timoun? Bon dekourajman ki vle di ke Ou pa jwenn yon vrè tankou kòman m ta ka ap di sa, yon vrè pèyman nan men nan men paran an ni pou kounye a pandan ke w ap travay avèk lòt lòt pwofesè lòt direktè a.
E ki laj ou mèt la? Bon 57.
57, a 57 an, èske, èske ou gon bagay ke ou regrèt nan vi ou, di mwens èske ou te gon bagay ke ou te, ou te swete reyalize a, a ba zaj ou, ke ou pa gentan reyalize e ou, ou, ou regrèt ke, ke, ke sa a ou pa, ou pat gentan reyalize l, èske gon bagay? Non, sa se ke, alò mwen, m pa regrèt, daprè ke Ou fè anpil elèv, anpil timoun, sa a se yon bèl non, yon bèl repitasyon pou ou. Alò, se bagay ou konnen petèt, nan bagay yo ou ta dwe lè konsa pou w ta gen yon souf, pou w ta di bon, men plant ou te plante, men rekòt la, men ou pa jwenn sa ditou.
Sa vle di, ou pa gen yon bagay ou regrèt nan anfans ou? Bon, sa fè ke mba regrèt. Alò, sa se ke pou koun ya la, msò se ke pou fason travay ou te konn fè, mkwè ke ou ta gon yon benefis la dan, mwen pa jwenn anyen, sa se ke lontan, bagay yo, te pwograme sivil, se koun ya, yo te vin, yo vin. Vil la vin chè konsa, li vin gen enpòtans pou lontan, avèk 5 kòb, 2 gouden, men kounye a menm si w gen milyon 20 nan men w, li pa sinifye anyen, ou pa jwenn ni ditou. Ok, e èske, èske ou satisfè pa rapò de salè ke w ap touche nan lekòl la? Alò, ou pa, sa k fè w satisfè? Paske, e si w te rete de bra kwaze, de men vid, alò se dwe yo di w baton t lanmò an se li menm, se avè l ou pare yo, pare kou. Men ou pa satisfè de sa, paske ou bay enèji w, men ou pa gen yon rekonpans pase sa.
Si gen yon mesaj ou t ap voye bay dyaspora Tibiwon, dimwens bay moun k ap tande w, ki sa l t ap ye?
Ebenn. Parapò a lekòl la.
Ou di men se yon sipò ou ta bezwen pou lekòl la? Ebyen, sipò m ta bezwen, alò pa egzanp, m ta renmen pou yo ta voye je sou pwofesè pou ba yo mache pi byen, pou yo pa dekouraje. Ok.
E lekòl ou a se lekòl prive, li pa lekòl leta? Non, prive.
So, ou di m ke l ap fonksyone nòmal tou sa. Konbyen, konbyen, efektif la konbyen li ye konsa? Efektif la, li nan yon santèn e fraksyon. Nenpòt 130, 125 yo pa la. M remake gen lekòl nan vil la k bay manje. Èske nou fè sa tou nou menm? Non, alò se kounye a, pa egzanp, gen yon moun ki fè yon ti favè, de ti sak diri, men e pa yon kantin nou gen. Alò li vle fè yon zèv menm jan tankou moun k ap fonksyone a fè zèv la tou. Men e pa yon kantin li ye. Yo gendwa ba ou, se timoun nan ki pou ba yon ti kòb. Si timoun nan pa bay kòb la, Kantin nan pa fèt.
Mèt la, ban m poze w ti kesyon sa. A 56 an, e èske w ka di m pandan tout tan sa, ki prezidan w wè k te pase, ou te ou te santi peyi a te gon te gon te gon te gon vi vrèman? Bon, epòk m anfile, nan fi, Lè sa a, li te bay diri, gode m kwè 25 goud ou konbyen, bon lè sa a. Men pèp la, ki sa li gen bezwen, se manje. Men depi li pa jwenn manje, sa se ke li pa gen vi. Menm jan tou pou mwen menm tou la, e ben maten m vin lekòl la la, m santi m pa bon ditou, se yon chokola m al pran avèk yon pen. Men depi m jwenn li la, m santi m bon. E men menm jan pou pèp la tou, Pwoblèm li se sitiyasyon manje avèk lajan. Men san lajan pa gen manje. Ok. E daprè ou menm pandan tout pakou ou ap viv nan peyi a se prezidan nan fi pou ou menm ki te pi bon? Nòmal, nòmal.
Paske li te vini avèk diri epi avèk sa pèp la pa janm an grangou. Peyi a peyi a santi ke li pa li pat chè. Ok e daprè daprè konsta kew fè e ki ki prezidan ou wè kòm sa m ta di w sou sou ki prezidan ou wè peyi a vin degingole nan eta sa Ebyen ki plis kraze peyi a. Ebyen plis kraze peyi a se akoz lè prezidan Jean Claude an alan depil fin ale bon bagay yo Bagay yo tonbe plat. Alò, Prezidan Aristide ki te vle vini, li te vin vle tankou ke pou l ta remonte peyi a, men pèp la, li te fè yon travay paske gen demokrasi, men pèp la menm vin depase sa yo di yo a, sa prezidan an fè a, men menm lè m di w sa pa gen respè, epi avèk sa yo fè sa yo vle, pa gen baton ankò, pa gen anyen, se sa ki boule peyi a atè plat, pa gen, pesonn pa respekte oken otorite, oken sitwayen, tout moun fè sa yo vle. Sa vle di dapre w, diktati Jean Claude Duvalier a li te bon? Wi, sa k fè li te bon, pèp la te gen respè, li te konnen ke li konnen si li manke entèl dega, si l fè yon bagay ki pa bon, li pral jwenn yon pinisyon. Men kounye a pa gen pinisyon, alò tou senpleman li gade w gade l, pa gen jistis.
Mèt la, si gen yon dènye mo ou t ap kite pou jèn k ap viv, espesyalman jenès Tibiwon an? Ki dènye mesaj ou ta kite pou yo? Ebyen dènye mesaj m ta kapab kite pou yo, alò sonje ke pou nou ta mete tèt nou ansanm pou nou wè, alò youn konprann lòt, an nou viv ansanm, epi menm kou ta pou nou gade kòman peyi a ta kapab ale. Mèsi anpil mèt la dèske ou te chwazi fè ti pale sa avèk mwen. Anben ok ni mwen menm tou mèsi bokou tou pou sa ke mwen ba ou a. Mèsi anpil.
E mwen menm sa m di w la yo se pa manti yo ye se yon bon se ansyen m ye pase depi 76 ap anseye m fè 5 an avèk yon moun epi 81 mwen fè l pou kò m epi lan 2010 prezidan prezidan Micky vin monte lekòl la kraze epi depi aprè lè sa tou An fonksyon yon lòt moun wè m t ap fè bon sèvis, li pase pran m, li ban m dirije l. Ki vle di ke ane sa a fè m nenpòt 13 an ansanm avè l depi ke m ap anseye, m ap founi. Lekòl mwen an te kraze. Epi tèlman yo konnen m bay bon randman nan komin nan, m fè bon travay, yo di yo pa ka kite m atè men sa dirije l. A vle di pandan 13 ans sa ou pa janm jwenn oken dekourajman? Alò ou jwenn wi men kòm son bagay mwen renmen anpil ansèyman, si se ta pou sa menm si m te jwenn yon lòt bagay kote ki ta pi meyè pou mwen m tap kite sa. Men piske son bagay ke m renmen, lwanj, e m renmen repitasyon tou kote m pase, epi avèk sa se domèn mwen. Ok ok ok anvan n koupe video a mèt la, a ki laj ou ta renmen pran retrèt ou? Ebyen, ki vle di ke pou m ta pran retrèt, e si tout fwa ke ou te jwenn yon moun ki ta eseye di w bon, entèl, mèt Robert, jodi a ou nan, ou bay randman, ou bay vi w pou kominote a, ou fè anpil bon travay, ankò ta, men sa ki ta pi meyè pou ou, oubyen fè w kanpe, epi ap jere w nan yon kondisyon. Men pou kounya la ou poko wè pran retrèt ou? Non, m pa wè li ta fè ke ou toujou lan fonsyon, menm si ou ta lan yon lekòl oubyen yon etablisman pa fòse ni men ou ta gen yon plas men ou pa ta fòse ankò lan edikasyon an.
Mèsi anpil mèt la pou ti pale sa. Ebyen ok. Mèsi anpil. Ok.